L abite nan katye bò lakay la E pi wo m wè te pi ba Pa janm ap ye l toujou vwatire Kòm mwen son resan parenn, ou konnen m fil ou anpil. Ah bon?
M ta renmen w pou sèkswèlman. Kisa?
Talè, kote Mawou la? Ah, misye la wi. Misye twò serye pou mwen. Li enpeche m pran plezi m pa renmen. Men pòkont ou menm, m ta renmen ou menm ban m bon plezi pou w gate m. Hein sa w panse pa li ou banm on ti bèf fè on trip avèm hein Wouyy sa w panse m konnen w ka fè sa yo parenn. Anh banm di w bagay sa mande reflechi menn ou konprann. Anh parenn fòk ou lè w m damou pase strès mwen banm bon pòz misye paka banm bagay sa yo parenn men ou menm pa kont ou ka ban mwen yo.

Gason m Oh MK kòman nèg ye? An anfòm wi.
Kòman sa ye bò kote pa w? Monchè nèg poze menn sa k regle menn? Ah MK gon bagay k ap domine m MK. Gon vwazinaj bò lakay la menn. Vwazinaj la enpeche m dòmi wi menn. Kòman sa la bijou dòmi an menn?
yè swa pandan m kouche. Yo ta de kout azis. Gon kote l rive l. Ay wi ale w ale twò vit. M pa kache di w gon kote m rive se nan twalèt la m antre. Sa w fè nan twalèt la menm? M al bato ti laponyèt.
Yo!
Bagay sa ap touye w gason m. Wè vwazin sa a MK m sèmante sou vim m ap renmen avè l kanmenm e m ap koupe l kòman w pral fè renmen avè m menm menm yon jou renmen depi m fè m ap satisfè monchè ou t wap pale m bagay sa a gason m e mwen pou ta di w yon bagay ki sot rive m la tou wi Samina monchè gon ti dam menn parenn maryaj li ou pa konnen lè m rive lakay manzè menn manzè ap pale avè m manzè di li ta renmen m sèks fèm li menn. Sa w di nan ka sa a Oh monche bagay la dominem monche menn. Bagay sa bay nan domine menn. Ou pa dil wi. Non monche bro ou ka dil wi menn m oblije dil m pral reflechi menn. Ah monche MK monche ou gate jwet la. Parenn maryaj li m dou m ye menn.
Menm lè l te m parenn maryaj. Se yon okazyon ou pa kite ale non. Se yon gras ou jwenn la wi. Se pa nenpòt fi nou ka kanpe devan yon nèg pou l di konsa l ta renmen zanmi sèks li wi. Gwo bagay wi. Bagay la domine m menm.
Degaje w di wi. Degaje w bozo. Si telefone w sou la m tap tou fè w rale l la pou w di wi.
Li pi kontan pase banm doudou sa. Mwen menm se mwen k anfème la. Se lajan nan pòch mwen k anfème la. Depi m pa la e m kapab met pye nan kay sa. Depi m pa la e m kapab pa met pye nan kay sa.

Monchè, pa pale nan li. Men, okazyon sa a MK, pa kite l ale. M ap reflechi avan.
Pa kite l ale.
Wè de menm pou mwen menm, m p ap kite okazyon vwazin nan ale. W a sonje m di w sa. Sa se yon gras, yon benediksyon. Ou pa jwenn sa yo atè. Madanm ou se sèks fren mwen. Sèks fren mwen. Sèks fren mwen. Sèks fren mwen, madanm ou.
Alo?
Alo?
Kòman w ye parenn? M anfòm wi e ou menm? Mwen byen wi.
Sa k regle menm? A nou la.
Antouka m trè tris la wi. Sa w gen menm?
M lakay la pou kont mwen. A bon?
Wi.
Sa w vle m fè pou ou la menm? Sa w wè si w ta vin kote m?
Waw so pa gen pwoblèm non m ap vini. Fè vit wi parenn. Enben ok cheri m ap vini. Dakò m ta vini. Alright.

Pèdi jou travay vin pran ti jwè nan menm. Mari l pèdi kontwòl li, manzè chanje. Koman e va? M anfòm wi, e ou menm? Mwen trè byen. M wè sa vre.
Pou m byen di w m ap vin la a, m sou dout wi. E vre? Paske m pa vle pou lè m ap antre a, pou mesye a e li moman l ap parèt ou wè. Anfin, li poko ap vini. E menm si l te vini tou, se pa yon eseye l t ap vin fè. Wap dim non, sa w deside pou mwen zanmi.
Ou byen di w, m reflechi anpil men m wè l pa lojik kòmsi m antre nan relasyon nou byen gate sa, ou konprann, bagay la domine m anpil. Kòman wap gate a parenn? Okontrè si aranje wap aranje sa pou li, son byen ou pral fè pou mari m lan parenn. Epi, prefere se ou menm ki se yon lòt moun wi.
Sa w, m konprann sa w di an wi paske si son lòt moun, sa ka mal pase wi. Men antoulèka kòm se fiyèl mwen li ye map edel ou konprann map bal yon kout men. Antouka parenn antouka mo parenn nan kòmanse twò lou nan bouch mwen but se renmen m renmen w se feel m feel ou konprann sa si w avèm map fè anpil bagay pou ou pa egzanp fè bon ti manje bon ti ju grenadya pou ou bon ou wè kote m ka bliye fè manje pou mari m pa ou menm ah bon men map pran swen w sa m fè ju grenadya

Sa ret la, ok?
Ki chif li se la? Ba jèchè li yo, dakò? Bon ti bagay. Hein? Apre sa ou ban m bon sèvis paran, sa w panse? Plezi maten, plezi sou kabann, tout kote ou ye, nan douch, atè plat cheri mwen. Epi ok, m ap vini.
Ok cheri.
Ou wè m sanble avè w? Èske ou wè m sanble avè w? Reponn mwen non! Bon,

Manje ti bonbon an. Humm. Humm.
Bagay sa ou pa konn fè pou mari w la? Sa m pral fè pou li an? Bon l pap banm sèvis epi m ap ba l bon bagay konsa? Jamè pa! Se moun ki ba l sèvis se moun sa ou pou manje. Mwen jan ap manje ti bonbon sa la, e konsa pou manje pa. A bon? Paske m son fanm ki saf anpil. Bon sèvis, byen manje. Ki lè nap kòmanse sou?
Kounya m gen règ mwen, nou pap ka fè l non. Medi pirèg mwen fini baton. Ap met gason sou mwen cheri. Met gason sou mwen. Ou vle latè a la map ba ou latè. Ou vle l sou kanape a la map ba ou. Ou vle l nan douch lan map ba ou. Tout kote ou vle map ba ou. Bon bagay parenn. Bon bon sèvis. Men cheri map ba ou manti. M pa ta renmen pou ma ou lavi la pou wè m. Se m pap tèlman rete fò m ale. M pa bezwen enkyete w pou sa. Cheri m konprann ou men m pap tèlman rete ou konn kay pa kay pa m fò m ale. Men se parenn ou m sou e parenn mwen ou vin wè m. Nan pozisyon sa cheri misye ka panse dwòl. Dayè se yon nèg ki pa renmen tande m epi l ta vin sote la. M mèt di l yon bagay la l pap konn non. M pral tris la parenn paske w prale misye pral vin la e pa yon seri l ap vin. Cheri rilaks ok.
Pou règ ou pase cheri m nan kay la. Rele m. Ebyen ok baz. Alèz.
M pap rete non. Ale m. M ap vini yon lòt fwa.
Ha! Li imilye m. Li imilye m. M ap jwenn tout bagay. E m si e sèten ke m konnen MK pa parenn de ou twa maryaj nan vil la. Ke yon sèl maryaj. Sèl maryaj Farinay. Hum hum. Sa pap ka ret konsa. Em sur ke madmwazèl sa pa lòt ke vwazin lan ke pechem dòmi an. M pral m pral retire dlo anndan kokoye sa. Mwen menm ki pral retirel. E fò farinay konn tout bagay. M pral eklèsi farinay pou farinay konn tout bagay. Bagay la paka ret konsa. Madanm ou se sèks fren mwen Sèks fren mwen Sèks fren mwen